Sena a, sektè, non alinye, de lakò, du 3 avril. N ap raple pou jounalis ki te poze kesyon talè a, Jean Joseph Lebrun, se pa Ariel ki te nome l jij a la Cour de Cassation. Li te fè pati de yon lis jij de an 2019, Prezidan Jovenel Moïse te nome la Cour de Cassation. Ok. Etandone ke Prezidan Kasasyon an te mouri, ki se te René Sylvestre, li menm kòm jij ki regilyèman nome, fòk kasasyon te gen yon prezidan kan menm, yo te oblije nome youn ladan yo, ebyen, nou kapab di, nominasyon Jean Joseph Lebrun nan kou de kasasyon, pa gen oken, e vrèman oken, òganizasyon dwa moun ki konteste l. Pa gen moun nan sektè politik ki konteste l, yo sèlman fè, yo sèlman di se Ariel ki te nome l prezidan, men fò l te gen moun ki te nome l kanmenm. E n ap raple pou moun k ap tande, atik 59 konstitisyon ki an vigè la, li klè, li di peyi a gen 3 pouvwa ladan l, laprezidans ki kraze, palman an ki kraze, men nou genyen lakou de kasasyon ki se ògàn pouvwa jidisyè a ki rete debou. Oparavan nou te di altènativ kou de kasasyon rete meyè altènativ pami tout lòt yo paske li ap mwen koute pou peyi a e l ap pran mwens tan pou ateri avèk pwogram gouvènans peyi a. Wè jodi a ki divèsyon ki genyen nan 9 moun nan 9 moun k ap pran desizyon yo chak se yon prezidan an yo menm e poutan l te sipoze yon grenn moun nou imajine nou Yon konseye prezidan pa mwa ou te peye a 67 mil 904 dola nan yon mwa. Pa gen okenn mwayen pou nou te gen yon jij nan lakou de kasasyon pou l te vle peye tout kòb sa a. E nou konnen chak kabinè manb cpt a gen 11 moun ladan l plis kabinè ministeryèl la. Kidonk kout ke kout nou oblije kraze konsèy prezidansyèl ki la a pou se Jean Joseph Lebrun ki al reprezante pèp la nan palè nasyonal pou reyalize eleksyon lib e onèt ak demokratik nan peyi a. Se pa paske 3 manb ki nan Konsèy Prezidansyèl la al kase Bank Nasyonal de Kredi k fè nou mande chanje l. Non, nou t ap toujou mande kraze Konsèy la, paske si se Konsèy la k fè eleksyon nan peyi a, li pral debouche sou on kriz elektoral san presedan. Paske yo pral vòlè eleksyon an, se pati politik nou yo pral bay eleksyon an. Nou di, moun ki pou òganize eleksyon nan peyi a, jan kòdonatè nasyonal Doktè Loran Beaujus di talè a, se yon moun ki pa sot nan chapèl politik, se yon moun ki pa sot nan pati politik, ki pa gen akwentans politik, yon fason aske pou eleksyon an, se moun yo vote a ki pou genyen l. Donk, jodi a, nou ouvri bra nou byen laj bay tout lòt sektè ki nan lavi nasyonal la pou yo vin fè yon sèl pote boure pou nou kraze konsèy prezidansyèl ki la a pou l al pran yon jij nan kou de kasasyon pou prezide tranzisyon an nan palè nasyonal se pa nan vila dakèy non n ap di se nan palè nasyonal pou l syeje e n ap raple lapolis ak lame se yo menm ki bra ame leta nan atikl 263 de la konstitisyon pou yo ede popilasyon an mare konsèy prezidansyèl ki la a, pou yo ede popilasyon an mare Alix Dieufusemen ak tout gouvènman an pou fasilite enstalasyon Jean Joseph Lebrun avan lontan pou n refòme on lòt gouvènman ki pa nan gang avèk Viv Ansanm pou n kapab abòde vrè pwoblèm majorite a. Mèsi bokou.
Mwen kwè gen nesesite pou kraze konsèy prezidansyèl ki la a. E se pa viv ansanm kasasyon pi gran pase l. Sena ki la a kasasyon pi gran pase l. Tout lòt gwoup k ap pale de kasasyon, nou di kasasyon se yon enstitisyon ki prèske gen 200 zan depi l egziste. Se pa nou menm ki plase pou nou di ki moun ki dwe pale de kasasyon. Ki moun ki dwe ekri pou kasasyon? Tout moun ki vize, ki dakò, ki avize alò, sak la pa bon, nou dwe jwenn yon meyè fòmil pou n ranplase l. M pa pral antre nan lojik kiyès ki te ekri caricom, kiyès ki pa t ekri. Nou tout dakò fòk Konsèy Prezidansyèl la chanje. Kèlkeswa mwayen, l ap chanje kanmenm. Mèsi bokou. E si aprè kriz la èske nap ko abite avèk viv ansanm si yo reklame yo de yo te fè pati de moun ki te goumen pou te kraze konsèy la èske nap dakò ko abite avèk yo? Nap raple w nou menm ki nan sena e Doktè Laurent Beaugé pa gen zam e li pa nan danse kole a nèg a zam. Mwen menm ki ap dirije mouvman popilè nou pa nan zam. Elian Wilner ki ap dirije blòk pwogresis Epa nou pa nan danse kole a nèg ki gen zam. Depi a nèg kap fè vyolans, nèg kap boule ti bebe, nèg kap fè masak sou popilasyon an ki a 2 men balanse, nou pa nan kowabitasyon avèk gang. Li klè pou tout moun. Mèsi bokou.